Sitiyasyon li konplike, li pa konplike sèlman pou moun ki fè wout lan a pye, li konplike pou tout moun, kèlkeswa moun ki te gen yon viza oubyen kèlkeswa fason moun nan li menm li vle rantre o Meksik lan, sa vle di sitiyasyon li, li vrèman, vrèman, vrèman konplike nan, nan semèn ki sot pase a la. Bon, jan ke anpil nan nou t ap mande m, sa vle di nou toujou ap poze m kesyon, mande m enfòmasyon, èske. Eske bagay yo ok kounya a? Eske moun kontinye antre nan frontyè lan? Sa vle di pa rapò avèk video ke mwen te fin fè semèn pase a mwen tap eksplike nou kòman sitiyasyon an te. Bon, anpil lan nou nou pat ezite voye mesaj pou mwen, sa vle di moun ki gen WhatsApp mwen yo. Yo pat ezite voye mesaj pou mwen pou yo tap mande m enfòmasyon kòman sitiyasyon yo aktyèlman an, eske moun yo bay moun rantre. Bon m panse se se sa ke mwen vin reponn nan video sa, se kesyon sa yo mwen vin reponn nan video sa. Vin fè nou konnen kòman sitiyasyon yo aktyèlman e kòman kòman sa ye nan frontyè lan menm sa vle di nan. Sa vle di, jan ke mwen konnen n tou, sa vle di, e m konnen anpil nan nou, sa vle di, rèv lan pa lòt kote, sa vle di, se rive Meksik. Avèk yon lòt entansyon, se nou tout nou konnen n, tout Ayisyen k ap gade videyo a deja konnen ak, avèk ki etansyon, men kanbyen menm, m panse, mwen pa la pou m dekouraje pèsòn, mwen pa la pou m dekouraje pèsòn, okontrè mwen la pou m enfòme nou, pou m ba nou enfòmasyon, se sa k fè mwen pa janm ezite kite nimewo telefòn mwen, jan ke m toujou, m ap fè l nan videyo sa, kite nimewo telefòn mwen anba. Jis pou nou tout kapab toujou ekri m mande enfòmasyon paske mwen pa la pou m di pèsonn pa vini Meksik paske kan byen menm mwen menm si m te jwenn yon moun ki te ki t ap anpeche m jounen jodi a mwen pa t ap la Meksik e jiskaprezan mwen pap janm ka di ke mwen te regrèt ke mwen te mwen te vini Meksik sa vle di jiskaprezan mwen pap janm di sa jis devan Bondye paske m pap janm ka di ke mwen te regrèt ke mwen te rive Meksik byen ke destinasyon an pat pou Meksik men kan byen menm mwen la m pase m gentan gen kèk ane la mwen poze m la. Bon jiska prezan mwen pa janm regrèt ke mwen te mwen te rive nan peyi an. Se sak fè tou mwen menm m pap janm ka dekouraje pèsòn, sa vle di si toutfwa yon moun ou kapab riv ou kapab fè fè wout lan pou vini m swete w byenveni, ou kapab achte yon tikè w pou antre mwen swete w mwen swete w byenveni. Men sèlman mwen toujou la pou m enfòme w, m fè w konnen kòman sitiyasyon an ye. Sa vle di ou menm a parapò avèk enfòmasyon sa ke m bay lan ou menm ou pral ou gen volonte w pou w pran desizyon ke w vle Sa vle di pou panse èske ou kapab kontinye vini oubyen èske ou kab deside rete pou tann yon ti moman. Bon, jiskaprezan, jan ke m di l deja, mwen pa di pèsòn pa vini, paske se pa wout lan mwen mwen pote an, se enfòmasyon pou pou fwontyè Meksik lan, sa vle di pou fwontyè lè moun nan rive a. E sa k fè ke mwen pap janm pa di ke pou moun nan pa kite Chili, pou moun nan pa kite Brezil pou l pran wout lan, ou kapab toujou kite l, men sa vle di m ap toujou di w lò ke ou rive nan nan dènye nan dènye finisman sa la ki se fwontyè Gwatemala antre Meksik lan, pran pil prekosyon oubyen tou pa prese pote tèt ou vini paske aktyèlman la, Nèg yo pa pa neglije. Nèg yo pa negosye a menm. Nèg yo pa negosye. Bon, jan ke m te gentan fè yon ti rapèl deja, mwen te, mwen te, mwen te eksplike nou, sa vle di koz pwoblèm nan ki te vin pase antre karavan, karavan imigran ondirasyen yo, sa vle di ondirasyen yo ki te gen pwoblèm avèk, avèk otorite meksiken yo, sa vle di te vin gen yon gwo, yon gran afwontman antre 2. Gen pati sa yo, sa vle di, te menm gen tire wòch, te menm gen voye gaz, anpil bagay, sa vle di te vin gen anpil ensidan pase nan peryòd sa, men, sa vle di otorite yo menm yo te jwenn chans depòte plis ke 2 mil ladan yo, yo te depòte plis ke 2 mil ladan yo. Bon, sa vle di 2 mil sa yo ke yo te depòte, 2 mil Ondirasyen sa yo, moun sa yo menm yo remotive yo ankò la aktyèlman la, bon, moun sa yo la, yo an wout la pou yo rive nan fwontyè yo, donk sa vle di m panse videyo sa se yon videyo k ap anrejistre ki se jodi 5 fevriye. 2020 an, sa vle di si tout fwa ke wap gade video sa ke moun sa yo menm yo ta gentan rive, sa vle di wava eksizem, sa vle di nan dat ke mwen te fè video a, moun yo pat ko rive, men sa vle di moun sa yo menm se menm moun sa yo te depòte nan karavan nan ki te vini lè yo te fè lèt lan, paske si nou pat ko gade video map toujou kite l anba, anlè, eksizem, map toujou kite l nan notifikasyon an, nou menm nap kapab al gade video sa, sa vle di se menm moun sa yo ankò ki vin remotive yo aprè depòtasyon sa yo vin remotive yo jis pou yo kapab repran wout la ankò. Men pou yo repran wout la ankò yo bay non karavan nan yon don. ki rele Caravane del Diablo. Caravane del Diablo sa vle di se yon karavan, Caravane du Diable sa vle di nèg sa yo tèlman gen yon non ki move, bon sa gentan montre w nèg sa yo menm yo pral rive nan fwontyè a trè agresif, sa vle di kanbyen menm moun poko konnen kòman sa pral fèt. E sa k fè m ap toujou di yon Ayisyen frè m, sè m, parèy mwen, konpatriyòt mwen yo, toujou pran anpil prekosyon, sa vle di pa antre nan foul moun sa yo paske kanbyen menm moun sa yo menm yo gen dwa Yo gendwa al fon bagay avèk otorite yo men ou menm ti podyab ou, ti malere, ti malerèz, epi otorite yo menm vin tonbe sou ou, se ou ki viktim. Sa vle di jiskaprezan la, m panse gen yon aktyalite ki t ap fèt de kesyon yon depòtasyon ayisyen, yo mete menm di se koz moun sa yo te boule, kòman m ka di sa, yon matla. Bon, jiskaprezan, mwen pale de sa trè lejè paske mwen pa konfime l, se pa di ke mwen di Depòtasyon pat fèt oubyen l te fèt, men mwen menm pèsonèlman, antanke mwen la pou m enfòme nou, sa vle di mwen pa, mwen pa konnen, mwen pap janm ka di èske depòtasyon sa te fèt oubyen èske l pa fèt, men si jiskaprezan, e sa k fè m ap toujou di nou si tout fwa nou wè Ondiras sa, Ondirasyen sa yo menm, ya w al fè altakasyon yo ansanm avèk yon otorite yo nou menm mete nou akote, sa vle di tout fwa jounal yo ap soti si y ap di w se Ondirasyen yo pap men enkli Ayisyen ladan l, se sa k fè mwen toujou konseye nou si tout fwa nou rive nan fwontyè a nou jwenn yon posiblite pou nou pase, fèl men si te ansanm avèk karavan sa k rele karavan del diablo a sa vle di mwen pa konseye nou paske jan ke nou kapab nan jan ke nou kapab panse l tou sa vle di karavan nan yo menm yo pap ka gen fòs ke otorite yo paske otorite yo menm yo son fòs le yo son fòs ke yo mete la menm ki pou ki pou sekirize teritwa yo a paske yo la pou yo sekirize teritwa yo e si tout fwa Ki te gen 2 mil sòlda, 2 mil sòlda pa ka bat ak karavan nan, y ap voye plis ke 2 mil ankò, l ap gen 4 mil, lè konsa y ap ranfòse jan ka ye paske moun sa yo menm yo gen zam, yo gen gaz, menm ke yo pa gen dwa pou yo tire imigran yo vrèman, men kan byen menm ou konnen, pa gen jan ke nou konn di l deja, pa gen moun k ap gen baton nan men l pou l kite chyen mòde l, se sa k fè m ap toujou di nou pran anpil prekosyon, sa vle di. Jis pou nou pa viktim nan jan de sitiyasyon paske yon depòtasyon Ondirasyen sa li pa tèlman fò paske yo menm m kwè m panse 3 peyi sèlman yo gen 2 peyi sèlman yo rete pou yo travèse Gwatemala sèlman pou yo rive Meksik men ou menm Ayisyen lè yo depòte w ou gen pou w retounen Chili ankò si w kapab oubyen pou w retounen Brezil pou w repran menm wout sa ankò lè konsa se pa ti bagay li ye sa k fè mwen m ap konseye nou toujou pran anpil prekosyon nan moman ke nou pral rive. nan zòn fwontyè yo, sa vle di jiskaprezan labagay yo pa ko dous, men mwen pa di pèsòn pa pran wout lan, moun ou ka toujou pran wout lan paske rive nan pozisyon sa yo, fè anpil prekosyon paske jiskaprezan nan bagay la li menm li poko dous. Bon se te yon ti bout videyo ke mwen te vin fè jis m te k vin ba nou ti ti nouvèl sa, sa vle di sa fèk tonbe paske karavan nan li menm li vrèman ap motive la, karavan ki rele karavan Del Diablo an li vrèman ap motive l, men jiskaprezan pèsòn poko konnen kòman masak sa pral fini paske karavan nan li menm l ap motive l pou l rive e otorite yo menm Yo gentan ranfòse yo, gentan motive yo di pa gen pèsòn k ap met pye, kèlkeswa moun yo jwenn ki travèse fwontyè a li pou depòtasyon pi rèd. E sa k fè m ap toujou di nou pran anpil prekosyon e m panse pwochèn videyo ke m ap m ap m ap gen pou m mete pou nou paske anpil nan nou t ap mande m videyo sa e se yon videyo ke mwen pral mwen pral pale nou de Meksik, kòman moun kapab entegre l nan Meksik, kòman travay yo ye e konbyen yon kòb ou kapab touche nan Meksik epi tou kòman vi an ye tou, kòman ou kapab peye yon ti kay, tout bagay sa yo m panse l ap enpòtan pou nou paske. Zafè map toujou diw, si tout fwa ou pap ko fè sa ki se abòne avèk chanèl lan map toujou konseyew ou abòne avèk chanèl lan jis pou pa rate okenn nan videyo nou yo e jan ke mwen toujou fèl la mwen toujou kite nimewo telefòn mwen kote nap gen aksè pou nou ekrim sou WhatsApp sa vle di sèlman m toujou mande nou ekri sa vle di pa banm apèl paske apa de fè videyo mwen mwen travay sa vle di mwen mwen gon travay ke mwen Mwen ladan, mwen gen moman ke m al vann blanc ti bout lèl la, se sa k fè mwen pa asepte pèsòn pral ban m apèl san otorizasyon. Moun nan kapab ekri m si tout fwa sijè ke nou gen pou n debat la se yon apèl li merite, m ap toujou di w nan ki lè ke w kapab ekri m, ou kapab rele m jis pou nou kapab fè ti pale a. Bon, se te zanmi w Konfò Erol ki t ap sèvi w sou chanèl sa, bon m panse m pa vin rete, bon mwen menm m ale, randevou pa m nan se pou yon lòt videyo.